Bonjour Jean Hilaire Lundi. Bonjou tout ayisyen konpatriyòt nou yo k ap viv ann Ayiti ou menm k ap viv aletranje rele dyaspora m konnen n ap soufri men mare senti nou bagay la pral fini m ap salye pati konsiye ak pdg karayib m ap salye Kòmandan an chèf nou, Lyetnan ke nou deziye Prezidan la Repiblik, Misye Guy Philippe, Kòdonatè Jeneral Revèy, Jean Thèbe Joseph, tout manm Revèy, Direktwa, tout moun Oganizasyon ki siyen nan Revèy, tout alye nou yo, mwen salye nou e ke mèsi anpil, map salye. spesyalman tout tout tout konbatan pou la libète yo ke nou rele les revolte ki jodi a deside retire asasen kriminèl malad mantal nan tèt peyi a pou ke gon ekip solid nou revolisyonè pou nal dirije Ayiti donk ke se sa ke nou salye yo nou remèsye yo nou di yo bravo e pèp ayisyen an Pa kite moun vire lòlòj nou, batay la se batay pa nou e tout bagay pral rantre dan lòd imedyatman nou enstale yon nouvo gouvènman, se yon konsèy de 3 moun lap ye Guerrier. Yon konsèy de 3 moun, m wè nan pwopozisyon, donk li pa yon pwopozisyon ankò, se yon desizyon.
Wi se yon desizyon arete paske se apre anpil rale mennen vini nou menm nan revèy la nou gen anpil pati politik oganizasyon ki nan sosyete sivil la ki relijye e oganizasyon de baz sendikal eksetera e nou te mennen baton pelerinaj nou nou rankontre a yon pakèt lòt gwoup ki dakò ke nou fè chwa 3 pèsonalite sa yo e nou ap lanse yon mesaj dabò bay tout lòt nou poko jwenn, nou pat gentan jwenn ke maten an n ap tann yo a 10 zè pou yo vin siyen konsansis la lan High Class ki nan Rue Catalpa, nan Catalpa 2. Donk n ap fè l pou maten an a 10 zè.
Ok. Ann ale non. Ki, ban nou, ban nou, ban nou, ban nou konpozisyon Konsèy Prezidansyèl sa a ke nou pwopoze a.
Ok. Peyi a, devan tout sitiyasyon difisil peyi a ap travèse, nan katchouboumbe nou wè l la, E depi lè kòmandan an chèf nou Guy Philippe, senatè Grandans, ke nou sonje sa yo te fè l, li te retounen lan peyi a e li te lanse revolisyon. Anpil moun, petèt laprès, tout kalite, pa t konprann. Oubyen gen de moun ki t ap soufri, ki te panse se an kakan de dwa ke nou t ap annik pran palè a, enstale gouvènman. Sa pase, tan pase, nou travay, nou pran kou. Yo touye 5 manm bsap yo pou granmesi. Yo panse nou ta pral anvayi sou lapolis. Nou menm nou di nou pa gen pwoblèm avèk lapolis, ni lame. Menm si yo pwouve jodi a yo anfas pèp la, men nou menm nou pa anfas yo paske se pitit pèp la yo ye tou. Genyen ki konprann, genyen k pap janm anfas nou. Ebyen pou nou soti sitiyasyon sa nan bagay sa nèg Ariel Henry avèk ekip parèy li yo mete peyi a ebyen nou deside nou mete yon konsèy de 3 manm ki pral dirije peyi a 1. Komandan an chèf nou, Senatè Guy Philippe, Prezidan Konsèy la. Ii. Maitre Durin Junior Durin, Manm, reprezante la Kou de Kasasyon la Jistis an jeneral. Madam Sainville Villiers, Manm, reprezantan Legliz lè relijye dabò, Inivèsite. e se tè fanm ou donk se 3 moun sa yo ki pral gen destine peyi a lan men yo ensesamman pou ke sòti peyi a lan sitiyasyon difisil ke nou ye jounen jodi a konsèy sila a. ap gen de responsabilite 5 pwen pou ke li pèmèt nou retabli mete peyi a remete peyi a sou ray tou swit 1 la retabli sekirite nasyonal 2 redresman ekonomik e la sekirite alimantè 3.

A pati de tout lòt petita yo ke y ap genyen pou yo entèveni pandan peryòd tranzisyon an pou yo kapab remete peyi a sou ray tousuit. Peryòd tranzisyon an konbyen tan?
Sektè ki ap siyen akò yo avèk le gouvèneman paske yo menm y ap genyen pou yo chwazi. Yon premye ministre ki pral kontinye pale avèk tout sektè nan vi nasyonal la e entènasyonal pou ke yo chwa pou yo mete yon gouvènman sou pye e lè sa a yo pral defini pou konbyen tan, selon jan ke y ap retabli lòd e lasekirite nan peyi a, pou yo fè eleksyon toutsuit pou tout enstitisyon yo Reprann eskanp figi yo.
Jan Ilalò di, revèy se yon, alò, revèy se, di revèy se di Guy Philippe. Donk, èske 3 moun sa yo site la a, asavwa Guy Philippe, jij Durè e madam doktè Sinvilye, èske nou kontakte yo, nou mete yo okouran, yo di nou yo dakò pou anbwate lepa?
Nan minit map pale avèw la kòm ou konnen Ayiti men map diw wi tout moun okouran tout moun dakò si yon moun ta dekline lap pran responsabilitel poul eksplike poukisal dekline men pou le moman nou pa gen sa tout moun dakò tout moun konnenl ke 3 pèsonalite sa yo kem sot site la. Yo se deja moun ki dezinye pou y al goumen pou retire Ayiti nan sitiyasyon katchouboumbe sa a asasen Ariel Henry a ekip li mete peyi a. E ki wòl ki wòl mesye ak zam yo pral jwe nan pouvwa sa a?
Mesye yo se son dè revòlte. men majinalize. Jodi a yo se konbatan pou la libète. Donk, gouvènman an ap gen misyon pou l tranche sou ka yo imedyatman gouvènman an enstale.
Ok. Nou bay tèt nou yon limit, konbyen jou n ap pran pou nou resevwa sinyati, pou n pase nan enstalasyon, nou bay tèt nou yon limit. Ojoudi menm, 10 zè di maten. Nou lanse apèl la bay tout konpatriyòt ann Ayiti, fanm tankou gason, ki bouke ak sitiyasyon peyi a. Nou pa lan pale anpil ankò, nou pa lan divèsyon. Desizyon pran e n ap l ap aplike. 10 zè di maten, siyati yo ap fèt lan High Class Restaurant ki lan Katalpa 2, Blòk 75. Donk. Nap tann tout moun. Non, non, talè, talè. Talè,
ou di 6 zè di maten, pa vre? 10 zè. Ah, 10 zè.
Wi, non men, apre 10 zè a, sa k ka pase? Imedyatman, nou fin gen tout siyati ke sa ki vini ki vle yo, gouvènman an pral enstale tousuit pou 3 moun sa yo. Gen destine peyi a lan men yo pou ke yo chwazi yon premye ministre e fome yon gouvènman de konsansis lajman laj pou ke nou pran tèt peyi a pou nou mete lòd e pou pou tout bagay fini, pou tout dezòd fini. Nou bay garanti imedyatman gouvènman sa a konsansis la. enstale, tout moun ap retounen nan katye yo. Pa p gen lapè ankò, pa p gen kouri ankò. Tout Ayisyen ap retounen lakay yo. Sa ki isit te kouri, sa ki aletranje pa t ka rantre, n ap rantre. Pa p gen oken pwoblèm. Pa p gen oken wout bloke, pa p gen oken zòn de non dwa, pa p gen oken zòn de zòn de tèritwa pèdi menm jan moun nan. sa yo te vann li, lòd ap retabli e nou pral wè fratènite. Men lan men nou pral mache. N ap mande tout moun, tout moun tanpri souple, annou fè efò pou pa gen vanjans. An nou fè efò pou n pa pede pale pawòl le pase. Yo te lage yon gwoup moun nan yon sitiyasyon difisil. Yo te gen zam yo lan men yo. Kòmandan Guy Philippe te vini li menm pou ke li retabli lòd avèk revolisyon an. Jodi a sitiyasyon an chavire e li te di l. Li p ap fonse sou moun, ni li p ap kouri pou moun ki bezwen fonse sou li. Yo mete nou jiske la pou sa te rive. Enben, sa pase e n ap rezoud pwoblèm nan. M ap pwofite nan mikwo Radyo Karayib Jeremi pou ke mwen lanse yon apèl e pou m di mèsi a Doktè Enol Joseph, k ap jwe wòl ministre defans ki se manm kid mèsi doktè pèp la te gentan fiyanse avèk lame sa yo te rele lame po patat lame bannann lame sa k pat vo anyen an pèp la te gentan refiyanse avèl jodi a. Ou deside pou kraze fiyansay sa a paske ou voye lapè a tire sou pèp la. Lapolis, wi. Ann eseye pale pli klèman pou moun yo kapab konprann. Eske sa vle di Revèy Nasyonal, Roday ansanm avèk tout ekip moun ki anndan dokiman sa a nou soumèt la la a, nou revandike aksyon gang yo nan moman n ap pale la a? Tout sa ki fèt soti jedi.

Ah bon se revolisyon an sa? Donk se se revolisyon an ki fèt la? Se konprann nou bezwen konprann.
Kap fèt la, se li kap fèt la? Map eksplike.
Banm yon ti tan silvouplè pou m eksplike. Wi ou konnen nap eseye chèche konprann. Se sa, map fè nou konprann e m konnen ke nou se de sipè entelijan men m bezwen pèp la, pèp mwen an konprann klè. Kòmandan Guy Philippe, lè l te rantre nan peyi a. Li te lanse revolisyon pasifik, mobilizasyon, sansibilizasyon, dyalòg. Tout moun, tout Ayisyen patou, sa k pou sa k kont, t ap pase nou nan betiz. E yo tout te pwopòz gwo espesyalis yo t ap di revolisyon pa pale nan bouch, pa janm gen revolisyon pasifik. Yo bliye tout bagay kote l te pase. Yo bliye tout sa k fèt dan lemonn deja. revolisyon e gen plizyè fason ou kapab fè revolisyon. Nou fè manifestasyon, nou mobilize, tout peyi a kanpe. Nou te wè l nan 10 depateman peyi a. Enben, mesye Ariel Henry avèk Frantz Elbe e ekip asasen yo, yo toufe tout bagay, yo masakre pèp la. Dènye sa ki te ranvèse Vèdew la, 7 fevriye ke pèp la te met nan tèt li oubyen yon pil moun te met nan tèt pèp la ke jou sa nou pral rantre lan palè nou pral enstale yon gouvènman manifestasyon ap fèt mesye besap yo kap desann douseman kòm dabitid ap voye men bay lapolis salye akolad. yo tan nan gètapan pou li yo asasine 5 vayan manm bsap, yo arete 4 pou nou ki lan prizon jiskaprezan, yo blese plis kon dizèn gravman grav k ap soufri jiskaprezan n ap pale la. Donk nou pa t atake. Nou rete ap swiv e nou kontinye ap dyaloge. Apre sa nou toujou ap fè manifestasyon. pitit Desalin. Konpliman, Senatè Moïse Jean Charles ki te pran tèt beton an avèk Abel, avèk tout lòt ekip la. Yo desann sou beton an pou yo kontinye manifeste. Revèy te toujou la apiye yo. Gen de lè, mesye poko janm. Yo annik parèt depi yo wè de twa moun Kafou Ayopò. Oubyen Senatè Moïse parèt, yo poko menm rasanble pou fè seremoni jan yo konn fè. lapolis voye gaz yo tire yo kraze l donk manifesteman nèg yo pat vle ke peyi a soti nan sitiyasyon difisil sa yo atake nou yo fè tout bagay ki genyen ebyen gen yon gwoup sitwayen ki pran mouvman an li menm yo fè afè yo yo di yo paka rete konsa yo dakò fò libere fò yo libere peyi yo yo dakò fò yo chèche yon rekonsilyasyon avèk pèp la. ke nou te fè yo mete yo nan sitiyasyon difisil. Tout moun soufri, ke yo menm, ke mwen menm, ke nou menm ki nan radyo a, men yo vin rekonèt ke yo pa ka konsa, donk yo menm kòm dè revòlte, yo revòlte, yo di y ap chanje sa. Donk, vwala ke yo fon bagay ke nou menm ki t ap batay, ki t ap fè tout mouvman pasifik nou genyen pou n fè yo, ebyen jodi a nou di yo ke yo pa kapab lan goumen ankò, nou pa kab lan kraze brize, nou pa lan goumen avèk lapolis. Enstitisyon sa a se enstitisyon pa nou. Nou p ap kite Enol Jozèf avèk gwoup bann nèg ki nan wo eta majò pa itil anyen yo vin mete ti rès lame a anfas nou. Jèn ti gason yo pran ap vin tire sou pèp la. Nou pa vle pèp la rekraze lame ankò, kraze lapolis ankò. Donk nou pran desizyon pou nou enstale konsèy de 3 manm sa a ki gen nan tèt li kòmandan an chèf nou Guy Philippe kòm prezidan. Seremoni an ap fèt ki kote, Oday?

Enstalasyon ap fèt ensesamman. Jean Hilaire Lundi, m t ap tande w k ap pale avèk anpil enterè sou sa ke w vin n di an. M ta renmen konnen, m ap poze w kesyon men m ta renmen w reponn mwen dènye a avan. Nan sitiyasyon sosyopolitik miltidimansyonèl peyi a fè fas jounen jodi a, ki estrateji nou pral mete sou pye pou n rive gouvène peyi a tout bon vre? lè n konsidere politikman nou pa mèt tèt nou? Sa se premye kesyon an. Dezyèm kesyon an, m ta renmen ou di larepiblik ki sektè nan klas politik la ak sosyete sivil la ki apiye pwopozisyon sa a.
Nou se mèt tèt nou, nou se mèt tèt nou Madam Adyani. Nou pa gen pèsòn ki ba nou lòd. e nou pap pran lòd nan men pèsòn. Desizyon sa se desizyon nou konpatriyòt ayisyen ki an Ayiti ki aletranje ki pran l e ke moun sa yo ki deziyen a se nou tout nan klas politik, nan klas sendika, nan inivèsite, nan legliz tout kalite ki chita, ki chwazi moun sa yo. Donk. Nou ka pale avèk tout moun, menm jan nou pale avèk kominote entènasyonal la, men nou pa pran lòd nan men pèsòn. Donk se nou ki mèt tèt nou. Nou pral dirije peyi a, Madam Adjani, nou pral dirije peyi a paske gwoup ke nou te majinalize yo, gwoup nou te fè pran zam yo, yo vire l kont pèp la yon sèten tan, jodi a yo vire l kont moun ki t ap alimante yo, ki t ap fè yo fè tout bagay sa a. Yo menm, yo rekonèt li pa bon ni pou yo, li pa bon pou peyi a, epi wap wè tout bagay ap pase dous, paske nou menm nou jire nap respekte sa nou di e nou pral fèl pou tout moun wèl, pa gen anyen anba tab ki pral fèt, paske nou konn sa nap fè, nou gen eksperyans e nou konn anpil moun, se sak fè nou lonje men nou bay tout lòt sektè politik, pa gen pale anpil ankò la. mete men nou ansanm pou nou sove peyi a nou pap lan pam pi bon e sa fè nou di jodi a nou mande yo tout ki poko siyen ki potko menm nou kontakte tanpri m priye nou an gras vin lan katalpa 2 a 10 è apati de 10 è maten an pou nou vin siyen akò konsansis la. apre nou pral kontinye chita pou nou fòme yon gouvènman konsansis lajman laj kote nou pral chwazi yon premye minis. Donk, Madam Adjani, m kwè se sa pou ke sektè yo apati jodi a nan pral fè Karayib gen primè la pou n kapab pibliye lis tout sektè ki siyen avè nou, ki asepte l e m kwè ou konnen deja paske gen yon pakèt. ki toujou nan lari ya ki pran de pozisyon klè ki te toujou apiye ke nou menm avèk nou nou mache avèk nou men nan la men pou bagay sa fèt. Donk si gen enstalasyon konsèy lan ki pral fèt sa vle di revolisyon an abouti deja?
Revolisyon an fini pou nou menm sèlman 3 manb konsèy la ki poko enstale pran direksyon palè nasyonal men se fini Guerrier mwen jire e nou tout jire lan non prezidan nou kòmandan Guy Philippe e lè 2 zotre manb e tout ekip revèy la e tout revòlte pou la libète yo. Pa gen moun ki ka enpoze sa fèt. Pèsòn. Guy Philippe deja nan sen nou. Kèlkeswa sa l ye a. Guy Philippe deja nan sen nou e 2 lòt manm yo. Se konvenk nou pral konvenk yo oubyen yo deja bay dizon yo? Johnny, M te presize pou ou. Mèt Durandurè, se pa nenpòte ki. Pa gen moun ki ta ka poze yo san akò. Pou nou ta mete non on moun konsa. On grand pèsonalite. Non nan kou de kasasyon li. Kou de kasasyon?
Wi.
Se sa wi.
Madam Françoise.
Tribinal premyè enstans. Li te nan la kou dapèl tou. Bon. Ok.
E Ariel nan tou sa. Selon nou menm Ariel se zipase. Ariel tou ret deyò.
Se li konnen. Dak tanpri pou li.
Li vle fè efò janm tande w tap di janm tande tout nouvèl yo li vle rantre tanpri pou li li ret deyò lap pi bon pou li men de tout fason nou menm kòman. Madam Adjani, oditè oditris radyo karayib gran boulva a m konnen nan lemonn antye ap tande la Ariel. Se pa pandan map pale la l pa chèf. Peyi a te gentan revoke Ariel. Depi nou te asepte Ariel pou l te rete la a, nou menm nou pat mete l, nou pat siyen akò pou l te rive nan 7 fevriye, se li k te siyen li. Li pibliye l nan Le Moniteur. Ariel se yon malad mantal. Ariel pa gen tit. Ariel pa gen anyen. Ariel pap rele nan figi moun la a depi yo se vre yo ta site. Tout moun ki pa siyèl Johnny yap siyèl e ou te tande komandan Guy Philippe te klè li menm a bouch li te dil wi li menm li gen akòl. avèk senatè Moïse Jean Charles e senatè Moïse Jean Charles se moun nou a san pou san e mwen respekte l paske li pèmèt nou rive la a paske li te pran tèt mouvman nan lari a ke l dan le nò ke l nan pòwoprens patou pitit Dessalines avèk senatè Moïse Jean Charles nou respekte l e yè yo fè yon bagay eroyik o kap ayisyen bravo les nordistes yo t al kanpe e yo dòmi nan ti ayopò okap la kote yo di. Se Venezuela ki te ba nou ayopò sa a se pat America se pa Ariel pa gen Ariel kap vin desann nan ayopò a e nou rete la jiska pandan nap pale la Revolte yo pou la libète a kisa n pwomèt yo paske son antant kanmèm ki jwenn kisa n pwomèt yo kisa yo egzije yo menm Amnisti
Imedyatman.
Bon m tande Johnny ap di de bagay m pa konnen kote li jwenn yo men imedyatman konsè la fin enstale Guerrier ou konnen Karayib ap gen primè la e nòt yo ap vin jwenn nou touswit pou tout bagay di e n ap konnen tout bagay donk sa k genyen jodi a la pou n di pèp la peyi a kominote entènasyonal la pèsonn pa bezwen gen kè sote moun nan sektè prive a. Yo pa pale oken pwoblèm nou pral mete lòd tou swit e nou mande pèp la tanpri souple imedyatman konsèy la ap enstale pa gen dechoukaj pa gen dezòd peyi a deja kraze Ariel fin krazel nou pa bezwen anyen pale dayè kounya se lapè nou bezwen. Se rekonsilyasyon youn ki te fè lòt mal n ap mande padon, pou n pase men nan men epi pou n refè peyi nou youn fwa pou tout. Tout peyi te pase nan sitiyasyon sa a, men nou menm nou dire twòp. Tout tan tout tan nou lan hing hang nan yon pakèt moun enkonsyan ki pa Ayisyen ke yo di yo lan peyi a epi yo pa renmen peyi a. Nou pa de kite moun fè nou youn dechire lòt ankò. Map mande nou Map mande nou tanpri souple la près moun ki sou rezo yo kap voye moute kap di sa yo pa konnen rele nou si w bezwen enfòmasyon chèche nap ba ou lè detay pa di nenpòt bagay silvouplè. Dakò mèsi anpil Oday. Mèsi.